Bonjou, bonjou, bonswa, sa depan de kote ou pral gade videyo an. Jan n toujou fè l, se anpil tristès ki anvayi kè nou e chagren tou. Kote ke nou vin devan ou pou nou prezante ti bout emisyon e Pawòl Libète ak Chanjman ki se yon ti bat bouch nou fè sou sitiyasyon peyi an. Jodi an nou antre nan yon kontèks byen detèmine e emisyon sa tou se yon emisyon espesyal ke nou fè sou yon koz k ap brase bil peyi an, se zafè ogmantasyon pri e pwodui petwolye yo pa gouvènman. rejim defakto e mouche Ariel Henry ansanm avèk ti klik ki bò kote l yo chwazi pou yo ogmante pri kabiran an nan yon sitiyasyon kote popilasyon ap fè fas avèk anpil anpil pwoblèm. Lè n konsidere pwoblèm ensekirite k ap vale tèren e nan peyi an e answit lamizè e. k ap ogmante ojou le jou. San pale de koz de, nan pale tou de enflasyon an tou ki disèt wotè. Pa gen travay, ti malere pa konn ki sen pou yo rele. Ogmantasyon pri kabiran yo nan sezon sa la, se yon gwo kout kouto ke rejim malfèktè, kokorat oubyen gang Ariel Henry bay avèk popilasyon an. Jodi an, Nou pa dwe nan voye wòch kache lonbrik. Nou menm antanke sitwayen angaje, nou mete de kote swadizan nèg ki pral fè zizi e de tit etc de kote. Jodi a popilasyon an bezwen moun ki pou defann li. Nou dwe pran responsablite nou, nou dwe fè revandikasyon popilasyon an pase an premye. An plèn kriz. mondyal an plèn kriz sosyal k ap brase bil peyi an, yon desizyon konsa se yon desizyon kriminèl, se yon desizyon malfèktè. Se byen malere, nou jwenn gen mafya ki te konn ap kritike ansyen prezidan k te sou pouvwa yo asasine an. e de fason ke li te vle pou l te ogmante pri gaz la, nou te wè sa nèg yo te fè nan 6, 7 jiyè 2018, kote nèg yo te kraze peyi an, pou ki sa? Lè sa a, bòs yo te mande yo fè sa. Men jodi an la yo gen po patat nan men yo, yo gen ti mòso gato nan men yo, yo pa di anyen. Okontrè, nou wè gon kanpay delavaj sèvo k ap fèt sou entènèt lan, k ap fè w konnen ke ogmantasyon pri gaz lan, li pral ede leta fè anpil bagay, reyalize wout, reyalize lopital, etsetera. M ta renmen konnen ke konbyen tan vakabon sa yo gen pou yo pase sou pouvwa an? Dezyèmman tou, nan konbyen tan tou nèg sa yo ap gen tan reyalize swadizan pwomès ke yo fè yo? Yo konnen se manti. Men yap pase popilasyon an nan betiz e yo gen de jounalis salòp tou kap travèy pou yo, yon ekip bann jèn salòp kap fè pwopagann pou yo epi yo kontinye fè sa. Yo di w leta sibvansyone kabiran. Nou pa gen pwoblèm leta sibvansyone kabiran men, Nou nan lojik tou pou nou aplike lwa 95 lan. Lwa 95 lan m ta renmen konnen eske se lè pwodui petwolye yo yo ogmante sou mache entènasyonal lan nou menm nou gen foli pou nou ogmante l. Paske m raple m ou epòk e baril petwòl lan t ap vann 33 dola. Men nou pat janm leve ti dwèt nou pou nou te di konsa ke n ap desann pwodui petwolye yo. Paske se sa lwa 95 an di, lè pwodui an li monte sou mache entènasyonal la, nou monte li, lè l bese tou, nou sipoze bese l. Nou sèlman ogmante li, tèlman nou kriminèl, nou sèlman ogmante li lè gen yon varyasyon ki fèt a la wos o nivo mache entènasyonal la. Men mesye, m twouve ke nou kriminèl, nou kokorat anpil. e mwen konprann tou pou ki rezon te gen rarte kabiran sa yo sou mache an pandan semenn ki sot pase yo la. Rate kabiran an se te leta ayisyen ki te kreye l, yon fason pou yo te kapab fè popilasyon an vale pilil anmè sa a ke yo pral lage nan men yo jodi an la. Pa t gen okenn pwoblèm gaz vre. Nou kapab di pat gen oken pwoblèm gaz, se nèg ki te kreye, se leta kriminèl lan ki te kreye rate lan pou fè popilasyon abitye avèk bwè remèd anmè an pou pa gen twòp pwoblèm lè yo vin vini avèk swadizan lwa kriminèl lan pou yo ogmante pri an. Paske, sa k pase jodi an la a? Nou gen yon popilasyon k ap dòmi, non sèlman nou gen yon popilasyon k ap dòmi, nou gen yon jenès tou ki vakabon, ki kokorat, ki kwè. nan 50 kòb, ki pa kwè nan defann peyi yo, ki pa kwè nan enterè kolektif lan, men yo plis kwè nan enterè mesken, se sa k fè ke vakabon sa yo la a kapab ouvè kò yo. Nou toujou di sa, lè politisyen aktyèl la a, fatra sa yo, se yon seri de nèg ki echwe. Nèg 86 sa yo echwe. E pou lapenn tou map di nou sa, 86, anpil nèg ap ouvè gòj yo fè 86 dis dat. 86 se te pwodui la CIA, 86 se pwodui blan meriken, 86 nèg yo fin sèvi avèk lè Divalye, epi yo jete Divalye a la poubèl. Anfen lè nèg pral di m konsa de jounalis senyo bla bla bla, tout se rans bagay sa yo. 86 se te pwodui la CIA. Menm jan avèk kidnapin 29 fevriye 2004 yo, sèl revolisyon n fè se revolisyon pou n gen yon ti bout tè sa. Se revolisyon ke papa Jean Jacques Dessalines te fè. E nou menm nou la an ap preche dezyèm revolisyon ki pral transfòme peyi an. Yon peyi kote ke moun pral kapab viv tankou moun. Yon peyi kote ke pap gen raketè k ap pase majorite moun nan betiz. E meziz kriminèl sa a nou menm nou trè kont li. E si nèg yo di se bay sibvansyon yo pa ka kenbe. E nou konstate nan bidjè an gen yon pakèt bann pati e ou depans. Kisa pral fè avèk kòb sa yo? E lè n pran le ka de pale nasyonal ki gen plis pase 800 milyon de goud, ki sa yo pral fè avèk 800 milyon de goud sa a? Eske gen prezidan nan palman an? E lòt avantaj vakabon premye minis yo gen, premye minis genyen, lè minis, lè direktè, swa dizan dezyèm rezidans. Sa yo se bagay nou sipoze koupe si n vle fè bagay pou popilasyon an vre. Fòk nou aplike de politik, de mezi dosterite. Pran de mezi drastik. Si n di n ap fè bagay pou popilasyon an, men se pa ogmantasyon pwodui petwolye yo, otomatikman nou konnen depi n ogmante pwodui petwolye yo, li pral enpakte tout sektè nan vi ekonomik lan. Li pral afekte tout sektè nan o nivo e nasyonal lan. Nou konn sa k pa p afekte? Se ti malere, ti malerèz k ap travay nan faktori yo, se ti malere, ti malerèz k ap travay ka moun yo, salè ap toujou rete menm jan. Salè yo ap toujou rete menm jan pap gen okenn ogmantasyon. Sa vle di, la mizè, la vi chè ap toujou kontinye sou yo. Ti glos lwil nan pral ogmante. Mamit diren pral ogmante. Vye grenn ze a ki soti nan Repiblik Dominikèn kap ban nou fatra a li pral ogmante. Sa vle di nou menm an plen sezon de fèt, nou denonse avèk tout fòs nou, desizyon kriminèl mouche Ariel Henry avèk tout ti salopri ki bò kote l yo pran pou yo ogmante pri gaz lan. E moun ki pa gen pwoblèm ansanm avè nou, se si w vle tande nou, tande nou, paske nou menm nan pawòl libète avèk chanjman nou pa rete avèk pèsòn, e se yon batay ke n ap mennen pou le chanjman, si w vle chanjman n ap monte abò, si w pa vle chanjman tou, nou pa avè w. Pa pral gen kesyon de langaj la. Afè de bere a, nou pa ladanl nou menm. Se nan bagay bere sa pwopòz e diplomat nou ki fè ke peyi an eta nan eta sa. Ki fè ke gon pakèt bann kokorat ki pran peyi an nan otaj. Jodi an, nou menm lajenes ki kwè nan yon chanjman, ki kwè ke gen yon demen miyò. Ann met men ansanm pou n chase vakabon sa yo. Pase vakabon sa yo pa gen anyen ke yo pral fè pou nou. Pou m fini, m ap di nou, deklarasyon tout manm nan gouvènman sa a, pase pa mimi planifikasyon, pase pa premye mimi Ariel Henry, tout se blòf, tout se boulshit. Pa gen okenn lopital, pa gen okenn wout, pa gen anyen k serye nèg yo pral fè avèk ogmantasyon pri kabiran an. Se plis pòch yo pral anrichi. Se kòb yo pral voye plis al voye bay madanm yo k ap viv aletranje. Paske madanm yo pa viv nan peyi etranje, pa viv nan peyi Dayiti. Se kòb yo pral vòlè pou al envesti nan Repiblik Dominikèn. Pa gen anyen ki serye nèg yo pral fè pou peyi an. M ap mande nou popilasyon pou nou mobilize, rete solidè antre nou menm pou n chase vakabon sa yo. Poun chase lè politisyen tradisyonèl rabi 86 ki mete n nan eta sa. Politisyen tradisyonèl rabi ki rann jenès la envivab. Politisyen tradisyonèl rabi kriminèl ki anpeche peyi an mache. Le pli souvan nou toujou ap di nèg ak zam yo kriminèl. Nèg sa yo plis kriminèl ke nèg ak zam yo. Yo plis kriminèl wi. Ale di nou pran egzanp tankou nèg ki vòlè kòb petro karibe a. Lajan ki te la pou konstwi lopital, pou konstwi wout, pou konstwi lekòl, pou konstwi inivèsite pou popilasyon an. Ale yo pral di m nèg sa pa kriminèl? Se nèg anndan geto a, nèg yo ame pou teworize popilasyon e ti malere parèy yo ki kriminèl sèlman? Ayy di tout kriminèl yo nou dwe mete yo nan menm sak Nou pa dwe nan bere Mwen menm pèsonèlman moun ki konnen mwen m pa janm nan achte figi moun Jodi an la popilasyon pa kapab e nou pa dwe aksepte tou demagoji sa Nou pa dwe aksepte e e e e e e e mezi kriminèl sa a nèg Ariel la avèk tout akolit li yo pran. Se pawòl libète ak chanjman ki te antre lakay ou. Orevwa, pa neglije abòne avèk chanèl nou pou pa rate okenn ti bat bouch n ap fè sou platfòm yo. Babay!